Bondye beni nou sèvitè sèvant mwen yo Bondye beni nou Jodi ankò se yon plèzi pou mwen kapab salye tout byeneme nou yo tout sèvitè nou yo e mwen salye w dan le non de Jezi e Jodi a nou kwè ke nou vle fè yon ti pale ansanm avèk ou osijè de E sa Bondye montre nou. Mwen konnen ke sa pa fasil, gen anpil moun ki pa renmen tande lè Bondye pale avèk ou akoz anpil moun kap bay manti, anpil blofè, men sa vin fè ke anpil moun tou pa renmen tande lè sèvitè Bondye di Bondye montre l. M kwè sa ke mwen pral pataje ansanm avèk ou a la se pa yon revelasyon jodi a, men se yon revelasyon tou ki genyen dèzane se vre, men ki toujou e la ap woule sou kè m pou m kapab pataje ansanm avèk ou e pou m kapab esplike w li, pou m kapab di w li paske se yon reskonsablite. M kwè ke n ap fè tout efò pou nou kapab gen tan pataje sa Bondye montre nou depi dèzane ansanm avèk ou. Ann fèmen zye nou pou nou kòmanse. Senyè Dye damou, Papa ki anwo nan syèl la, moman sa a, Senyè, nou beni non w, nou egzalte non ou. Nou ba w glwa, lonè ke w menm sèl ou merite. Mèsi pou gras enfini ou, pou mizèrikòd ou. Mèsi pou lavi ke w ban nou, pou lasante ke w ban nou. Nan lè sa, Senyè, nou pral pale sa ke w te montre nou depi dèzane. Wi, se yon reskonsablite pou nou kontinye pataje l avèk tout byeneme nou yo. Senyè, sèvi avèk nou e beni chak moun ki va tande l, keseswa peyi a, ke w beni yo. O non de Jezi nou priye w. Amèn. Avan tout bagay nap remèsye tout e sèvitè nou yo e ki toujou tande nou swa sou youtube ou byen sou fesbouk e ke Bondye nan gras li nan amou li e kapab beniw e nap salye tout e sèvitè nou yo ki cheli o brezil isit o brezil nan Curitiba e nan tou patou e nan brezil la map salye tout byeneme nou yo ki toujou swiv nou Ozetazini, k ap swiv nou Kanada, an Frans, a Pari, moun k ap swiv nou Gwadloup, moun k ap swiv nou Ladominik, moun k ap swiv nou ann Ayiti, an Repiblik Dominikèn malgre moman difisil men kanmenm nou pa ka pa salye w, mwen swete Bondye nan gras li nan amou li kapab fè entèvansyon pou peyi nou Ayiti A la glwa de Dye, ke li pran swen w an Repiblik Dominikèn. Mwen pa ka pa remèsye tout nouvo abòne nou yo tou, pa bliye kontinye pataje mesaj yo, videyo yo nan gwoup ke w renmen yo. Si w renmen nou, fè sa pou nou kapab gen plis moun ki rive tande nou, e konsa toutotan w ap pataje, konsa ke n ap gen plis abòne tou, a la glwa de Dye. Ke Bondye kapab beni w. Wi jodi a nou pral pran yon ti kal tan pou n pataje avèk ou yon revelasyon ke Bondye te ban mwen depi dè zane e byen si se yon revelasyon depi an 2013 an 2013 m kwè ke mwen pral pataje avèk ou mwen pataje plizyè fra Men, menm jan mwen te di ou otrefwa, mwen santi Bondye e vle m repataje l ankò. Paske se yon reskonsablite lè ke Bondye avèti ou yon bagay pou w kapab kontinye pataje l avèk tout piblik ou yo, avèk tout moun k ap tande w. Sèke e. li enpòtan pou konprann sa, yon piblik se pa lè w genyen 50 mil, 25 mil, 30 mil, 100 mil, men petèt ou ka gen 10 moun ou kapab sove atravè mesaj ke w ap pote a, ou kapab gen 15 moun, ou kapab gen 20 moun, sètadi selon kantite moun ke w genyen k ap tande w la, m kwè ke si te gon male k ta pral rive, anben atravè mesaj ou pote a, yo kapab sove. E m renmen fè sa, m renmen li yon pasaj biblik anvan. Tande byen nan Amòs chapitre 3, ki sa l di? N ap pran vèsè 6 a kontinye, vèsè 6, 7, ki di, Ou pa janm wè Yo konnen kleron pou fè konnen lagè pral kòmanse pou kè moun pa kase. Èske malè ka tonbe sou yon lavil si se pa Senyè a ki lakoz? Tande byen, Banm redil ankò, eske malè ka tonbe sou yon lavil si se pa Senyè a ki lakoz sa? Vèsè 7, Konsa tou, ou mèt sèten Senyè a pap janm fè anyen san li pa fè pwofèt yo, moun kap sèvi l yo, konnen. Tande byen wi. Konsa tou, ou mèt sèten Senyè a pap janm fè anyen san l pa fè pwofèt yo, moun k ap sèvi l yo, konnen. Èske malè ka tonbe sou yon lavil? Si se pa volonte Senyè a. Eske malè ka tonbe sou yon peyi san la volonte de Dye? E konsa tou li di nan Amòs, Senyè a p'ap janm fè anyen san ke li pa avèti yon pwofèt. San ke li pa avèti yon sèvitè de Dye. San ke li pa avèti yon pastè, yon evanjelis, yon moun Bondye. Anpil fwa nou pran bagay yo oserye. Men map di w sa, Bondye pap fè anyen Bondye paka pral di ke lap kraze sendomeng san kel pa avèti yon sèvitè Bondye. Paske Bondye pa dezòd, Bondye respekte sèvitè li yo. Anpil fwa se nou ki derespekte Bondye. Men Bondye respekte nou. An nou ale byen avèk ou rapid. Mes frères bien aime map sonje nan jou ki te 14 ou 15 octobre 2013 se poutèt sa m te di w ke yon revelasyon lontan mwen pataje l plizyè fwa nan videyo m te ekri l tou lage sou paj mwen.

Map salye tout moun sa yo nèt e ki kote m pa salye. Map salye nou tout. Men mwen te ale nan lemit etan sentilyen. Nan pakou a Bondye te avèk mwen nan misyon an. E konsa se yon misyon ki te reyisi avèk lagras de Dye. Pandan ke mwen fè pakou nan misyon an, lè m retounen soti nan misyon an anba Lèmit, mwen te vin pase Yon jou nan mamoule pou m te ka ale an Repiblik Dominikèn. Men mwen te dòmi, mè frè byeneme, nan yon ti kay ki te piti piti anpil, yon ti kay ki te fèt ak labou. Men te gen yon lapli ki te kòmanse tonbe bonè nan jou 13, 14. men an 2015 fòk mwen te kite Ayiti pou m te ale an Repiblik Dominikèn. M ap pale de an 2013. Men pandan lapli a, Sen Michèl se yon kote k fè anpil fredi sitou mamoule lè lapli ap tonbe li fè anpil fredi men nan ti kay la anpil fredi. Epi mwen te kouche Pasteur Cedwana Nelson map salye nan Mamole ebyen te di man ben kouche poum repoze kom map soti bonè epim te kouche mè frè benème yon domi te pranm yon domi mpaka esplike koman mte domi pandan ke mwen domi nèt ale A pati de katre ou senke byen si. Mwen kòmanse dòmi. E pi dòmi an pote m ale. Pandan dòmi an pote m ale, men mwen te gen pou m ale an Repiblik Dominikèn san viza. Paske m te di m pa t ap mete viza. Paske m te gen pou m te tcheke paspò. M te di mwen pa pral peye kantite kòb mwen te dwe pou m kapab peye pou m tcheke m ap antre san viza. E konsa nan dòmi an vwe mwen wè se mwen menm ki prale an Repiblik Dominikèn san viza. Lè m rive mwen travèse rivyè Latibonit, mwen te pase pa Tomasik, Epi mwen wè ke nan dòmi an mwen travèse rivyè Latibonit, lè m fin travèse mwen pran machin ki prale Banica ki prale kapital Santo Domingo. Lè m te rive avan nou rive Banica, pou moun ki pase nan zòn ki soti Elias Peña, ki soti zòn Tomasik sètadi kot Kelly byensi jan yo di l, Ebyen avan ou rive Banica. Sètadi mwen wè ke yo tap tcheke machin yo. Epi te gen anpil chèf sou wout la. Li te trè difisil. Epi men chak vwa yo rive yon kote yo di pou tout moun desann, m pat desann mwen menm. Men lè moun yo moute, chèf yo moute yo pat wè m se kòmsi m te envizib. Epi lè m vin rive yon kote chofè a fache, li di fòk tout moun desann, sètadi li pap pèdi vwayaj machin li, li pap pèdi lisans li pou imigran, ebyen fòk tout moun te desann. Ebyen mè frè byeneme, mwen wè ke lè chèf yo moute machin nan, avan nou rive Banica, Ebyen chèf yo moute machin nan yo pat wèm yo di wi gon moun anndan yo pat wèm tout chèche yo chèche yo pa wèm mwen menm mwen vin desann lèm desann mè frè byeneme kounya la lè tout moun ap moute kounya m tounen moute ankò men lèm tande chofè a tèlman pale li pale li pale epi mwen wè ke sa te tèlman difisil mwen desann machin nan Lè m desann machin nan, yon sèl batay pete, mè frè byeneme. Epi pandan batay yo ap pete, batay, batay, batay, mwen pouw lè m gade mwen wè mwen kapital Santo Domingo. Lè m te wè m kapital Santo Domingo, mwen wè ke mwen rive yon kote. Mwen wè 3 moun kap diskite. Nan 3 moun 3 dominiken yo m pa ka diw si yo se dominiken oubyen lòt nasyon men yap pale espanyòl. 3 moun kap diskite. Men diskisyon ke yap fè a, yo di ke Genyen yon bon man dè bonm o byen ke yo gin tan tann deja an Repiblik Dominikèn, bonm sa yo son seri de bonm envizib, sètadi pyès moun pa ka wè yo. E byen trè byento Repiblik Dominkèn pral kraze avèk bonm yo. Men frè byeneme nan 3 mesye yo ki tap diskite a gen yonn ki di eske nou kwè nan sam di a gen yonn ki di non sa paka fèt gen yonn ki di wi m kwè ke repiblik dominikèn gen poul kraze men se kiba kap kraze l paske fòk kiba fè repiblik dominikèn peye sa ke li te fè la. Konnya men frè byen eme diskisyon diskisyon epi nan yon bat je bonm yo kòmanse eklate an repiblik dominikèn. Tout moun te an boulvès, tout moun te kòmanse kouri ayisyen kon dominiken tap kouri ou pa konn kote w prale. Epi mes frères bien-aimés, se pa de moun ki te mouri a travè bonm yo paske son seri de bonm ki envizib, moun pat kapab wè bonm sa yo. Se kòmsi m ta di ke bonm yo, se kòmsi m ta pran yon anpoul ke w mete sètadi anpoul ke e ki rete limen oubyen ki se lè w pase anba li anpoul la dij ebyen swa anpoul la etèn oubyen li limen gen plizyè anpoul konsa kon wap pase anba l sètadi swa limen oubyen kon wap pase anba l swa li etèn. Ebyen se konsa bonm yo te ye. Ebyen fok depi lè a rive ebyen tout eklate. Men frè byen eme mwen te wè ke se pa ti dega ki te pase an Repiblik Dominikèn keseswa keseswa gwo Tora, e e sèkè, kote k te gen disko, kote k te gen e bar, estoran, kote k te gen bèl plaj, kote k te gen tout bèl bagay an Repiblik Dominikèn, aryopò, tout boule, sètadi Repiblik Dominikèn te vin tounen a zewo. Mè frè byeneme, Lè tout moun te wè sa tout moun tap rele anmwe paske repiblik dominikèn te pèdi tout byen li yo, tout bèl wout ke l te genyen, tout bèl plaj li te genyen li te pèdi tout. Map pale w de revelasyon 2013. 14, 15 oktòb 2013. Mes frères bien-aimés, pandan ke mwen te wè sa, mwen te tèlman sezi, mwen t ap tranble, epi mwen vin rive yon kote, epi lè ke m pa konprann kote m ye a, epi m ap mache, lè ke mwen vin wè ki kote m vin ye, mes frères bien-aimés. Mwen vin nan Conde a. M kwè ke plizyè moun konnen nan Conde oubyen Malecon. Lè m rive Malecon kote ki genyen 3 gwo edifis yo, m kwè ke moun ki konn Malecon oubyen nan Conde an Repiblik Dominikèn tou pre bò lamè a la, sètadi gen 3 gwo edifis Nan twa gwo edifis yo men frè byeneme, sètadi lè m te rive, mwen te wè twa gwo edifis sa yo ap goumen. M pa konn poukisa Bondye vle m esplike w revelasyon an kounye a. Se ke m ta renmen ke ou pran swen pou w tande. Mwen wè 3 gwo edifis ki nan Malecon yo ap goumen. Men lè m gade sou tèt edifis yo, mwen te wè ke gen youn ki make Ozetazini. Gen youn ki make Lafrans epi youn make Kanada. Lè m gade sou te Ozetazini, o edifis ki make Ozetazini an, ebyen li te fè yon grèf sou tèt li. Sa vle di ke apre edifis la, li konstri yon lòt ti kay anlè tèt li, sa vle di ke yon antèn ki pou pi wo ke Lafrans. Lafrans menm ki pa vle antèn Ozetazini genyen an ki pi wo ke pa l la, li kòmanse goumen ak Lèzetazini, sètadi e de edifis sa yo ap goumen. Oke, kounya la, Lafrans moute pa l la tou pou l ka jwenn wotè Ozetazini. Konnya la a, piske tan ke Kanada pa dakò ak sa Lafrans fè a, konnya la a Kanada kòmanse goumen avèk Lafrans tou, konnya la a Kanada remoute tèt pa l la tou. Konnya, te gen yon grèf ki te fèt oubyen mwen wè ke yo te alonje, tou le twa gwo edifis sa yo te alonje, sa vin fè ke tèt Twa gwo edifis sa yo nan yon batay le Kanada, la Frans, Lèzetazini avèk tout akolit yo yo nan yon batay. Batay ke yap mennen an se pa ti batay mè frè byeneme. Epi lè ke map gade, map gade epi m tande yon vwa ki rele m. Lè ke vwa rele m trè fò. Li di m konsa ke 3 gwo edifis sa yo wè la, gen yonn ki se Ozetazini, gen yonn ki se Lafrans, gen yonn ki se Kanada. Li di men tou le 3 pral tonbe. Paske yo pap egziste ankò. Menm jan w wè ke y ap goumen an la, trè byento yo pap egziste ankò. M di, O! Jan y ap goumen an la yo pap egziste ankò? Li di, Non, yo pap egziste ankò. Epi mè frè byen eme yo tap goumen Kanada, la Frans, Lèzetazini, sètadi 3 gwo peyi sa yo, mè frè byen eme yo tap goumen. Epi vwa di m ke ou mèt gade byen wi, paske yo pral tonbe yonn aprè lòt. Mè frè byen eme, lè m te gade nan syèl la, Se kòmsi m ta di yon bagay ki parèt nan syèl la tankou yon nepe oubyen tankou yon plame, oubyen m pa ka konprann sa k parèt nan syèl la epi l parèt sou tèt gwo edifis ki make Ozetazini an, epi l frape l, men frè byeneme, nan yon segond, Gwo edifis sa tonbe epi vwa di ke Lèzetazini, edifis ki reprezante Ozetazini an, tonbe avèk tout akolik li yo. Se ke Lèzetazini pa egziste ankò. Tout akolik li yo, tout frape tou paske Ozetazini tonbe. Mè frè byeneme, Mwen tap gade kounya lòk de gwo edifis yo paske egziste ozetazini pa ozetazini an kraze kounya map gade lòt de yo ki se lafrans e le kanada li dim ke nou bat je La frans le kanada pral tonbe avek tout akolik li yo tou epi mè frè byeneme nan yon bat je la frans sot tonbe edifis la frans nan kraze fè frimye nan yon bat je sè ta di ke la frans lèzetazini avek akolik yo yo tonbe Yo pa egziste ankò. Pwisans yo te genyen an pa egziste ankò. Kounye a rete sèlman le Kanada k ap fè lapli e le bon tan. Lè le Kanada rete, mè frè byeneme, epi vwa rele m byen fò, Li di m ke pwoche anba edifis Kanada. M di kòman ke pou m pwoche anba edifis Kanada a, si l pral tonbe? Li di m ke fòk mwen pwoche anba edifis la paske yo te di m ke pou m te anonse. Sak pral rive a mwen pa anonsel akoz mwen pat anonsel anben edifis la pral tonbe sou mwen. Mdi senyè koman yon edifis sa pral tonbe sou mwen sètadi ke lap tou kraze mpap egziste tou non li dim ke pwoche alelouya frèzesè mwen pwoche anba edifis la. Pandan ke mwen pwoche li di m ke Kanada pral tonbe men li pap tonbe menm jan avèk Ozetazini, li pap tonbe menm jan avèk Lafrans men lap tonbe nan yon lòt fason. Men frè byeneme Pandan ke m ap gade konsa, li di m kanpe anba l. Mwen kanpe, epi gon gwo manchèt, yon gwo manchèt ki pase l koupe premye tèt Kanada. Epi l sot tonbe. Lè pousyè yo tonbe, mwen te santi bagay yo tankou ti pousyè ki te tonbe sou mwen. M pa t santi anyen. M pa pè ankò. Lè l pase dezyèm nan y koupe Kanada, sètadi y koupe Kanada an twa bout. Mwen poze kesyon, lè m al gade nan plas kote Kanada te ye a, mwen wè ke, men frè byeneme, Kanada pa t konstri a menm jan ak Ozetazini, avèk Lafrans, sètadi ke li yo te konstri diferan. Kounye a, mwen gade, Edifis Kanada kraze. Se kòm si Kanada pa egziste ankò, Lafrans pa egziste ankò, Lèzetazini avèk tout akolit li yo pa egziste ankò. Sètadi ke pwisans yo te genyen an kraze. pa egziste epi li di m ke puiske tanke mwen pa t di sa ebyen malè a Kanada pral tonbe sou mwen men mè frè byen eme m pa t lè m te wè manchèt la pase l koupe premye a m pa pè paske mwen santi ke mwen te kache anba zèl Bondye. Epi, pandan yo sot tonbe, epi li di m pwoche devan e ranplasman kote Kanada te konstri a. Kote Lafrans te konstri a, li pa egziste ankò, anyen pa ladan l. Kote Lèzetazini, anyen pa ladan l. Lè m rive kote Kanada te konstri a, epi mwen gade, mwen wè yon seri de gwo fè. ki te plante anba tè a, ebyen Kanada te konstri sou gwo gwo fè yo, anba gwo fè yo gon seri de gwo wòch, pyè, yo di ke anben yo te rantre gwo fè yo anndan wòch pyè yo epi pou yo te konstri Kanada. M di poukisa sa rive fèt? Li di m ke se paske. yo pa kraze Kanada nèt, se paske Kanada, li se youn nan pitit pitit Abraram yo, epi yo pa ka kraze l nèt, paske gon dezyèm ti Kanada k ap leve ankò, ebyen se li menm ki pral pran pwisans le Kanada. Premye Kanada pap egziste, men dezyèm Kanada pral egziste mes frères bien aimé. Paske dezyèm Kanada sa, Kanada se pitit pitit Abraham, sètadi ke li se kòm si li se Abraham, kounya la fòk yo konsidere pitit pitit Abraham nan. Vrè pitit Abraham nan li Kanada. Men frè byeneme, mwen te sezi pou m te wè kòman tout bagay yo te pase. Kounya la, lè m fin wè sa, men frè byeneme, m kouri kounya pou m al di tout moun kòman ke, men kòman malè a pase, men kòman le Kanada tonbe, men kòman Lèzetazini tonbe, men kòman Lafrans avèk tout akolik yo a, yo tonbe. Men sèlman ap gen yon lòt Kanada ki pral leve kanpe ankò. Men frè byeneme, mwen pa t ka konprann, mwen t ap tranble, mwen te ranpli di Sentespri. Sètadi ke premye peyi ki afekte li rele Repiblik Dominikèn. Li pèdi toutan eritaj li yo. sètadi dezyèm ban ki pral tonbe, ki pral pèdi tout fòtin ni, sètadi ke se Lèzetazini. Mè frè byeneme, mwen pa konprann, chak fwa m ap esplike w li, mwen di, ki sa sa vle di? Twa gran edifis sa yo, se kounye a m vin ap konprann sa sa vle di.

Yo pral tonbe. Yo ap tonbe. Sè ta di ke trè byento pwisans ki pral moute a li deja la. Mwen te di sa deja. Mwen te avèti tout moun. Mwen te di sa. Mwen te panse ke se lòt ti peyi bagay. Men eske w pa wè ke La Chin gen 90 pousan pou l vin premye pwisans mondyal. Lezetazini ap tonbe. Le Kanada p ap egziste ankò. Lè nou pale de p ap egziste a, sètadi y ap pale w de pwisans yo. Pwisans ekonomik yo, pwisans yo genyen pou fè moun soufri, pwisans ke yo genyen an. Sètadi, y ap afebli. Y ap tonbe. Men frè byeneme, se pa mwen k ap fè l, men se lapwisans de Dye, men frè byeneme. Lè m poze kesyon poukisa yo fè Repiblik Dominikèn sa li menm, premye bagay yo di m, yo di m se pou rasis. Dominiken pèdi tout fòtin li yo pou rasis. pou rasis. Setadi ke piske tan li son pe rasis Bondye fè l peye sa. Men Lèzetazini, Lafrans, le Kanada y ap goumen paske youn pa vle lòt pase devan lòt sa vle di ke anbisyon sa vle di anbisyon. Ozetazini pa vle Lafrans pase devan l. Li anbisye. Sètadi ke se anbisyon ki pral rann ke peyi sa yo pèdi pwisans yo mè frè byeneme. Nou rive nan tan ke pou nou wè pwofesi sa a ke Bondye te ban nou depi le 14 e sètadi 14 dizyèm mwa 2013